Hi guys kòman nou ye kòman nou ye jodi a nou sou chanèl Matilda Leone pou yon nouvo nouvo video video jodi an guys nou ka wè man ponp nou ka wè m vin la tou feu tou flam ebyen kè m kontan guys kè m kontan e m konnen ke m pral fè nou kè nou kontan tou nou konnen depi kè m kontan fòk kè nou kontan tou guys.

Ebyen anvan m rantre nan plis detay, m ap di mèsi, merci, a tout moun ki abòne avèk chanèl la, and sa ki poko fè l yo, nou mèt al fè l kounya, kounya, e kounya la menm, Nou pap regrèt em garanti nou sa guys nou pap regrèt. Map kite nou avèk intro a epi map tounen back. De retour après la pause guys Janm te di nou an depi kèm kontan fòk kè nou kontan tou guys ebyen jodi a m pote yon bòn nouvèl pou nou nou konnen mwa kado a pral rive nou konnen mwa pataj la pral rive nou konnen mwa padon an pral rive ebyen jodi an guys mwen pote yon bòn nouvèl pou nou ebyen jan nou ka wèl nan tit lan Jan nou ka wèl nan tit lan, mwen pral lanse yon giveaway. Yon giveaway, kisa yon giveaway ye? Yon giveaway se yon kado, yon rekonpans, se jis pou remèsye yon moun lèl parapò yon bagay ke li fè pou ou. Men mwen menm guys, franchman, m tèlman kontan pou premye santèn abòne kem genyen yo, m tèlman santim. Like m kontan anpil. Donk m pa wè, m pa wè ki mo m ta itilize pou m di nou mèsi guys. Se sèl, mèsi pa sifi. Franchman guys, mèsi pa sifi pou m di nou, pou valè sa nou fè pou mwen, pou sa mwen, pou jan mwen mwen kontan, pou santen abòne sa m genyen an, m pa wè ki jan pou m ta di nou mèsi. E m p ap ka ofri nou anyen guys. Janm di nou an, mwa kado a rive, ebyen mwen pral bay kado pou ane an, mwen pral bay kado pou desanm nan, siw pa gen kado pou desanm nan, pa di se mwen k fè sa guys, tanpri ok, tanpri siw pa gen kado pou desanm nan, please pa di se mwen k fè sa, please ok, pa di se mwen k fè sa, paske mwen menm, mwen pap janm ka bay tout moun kado, mwen fèl yon fason, aske mwen fè yon challenge ok mwen fè yon challenge e moun ki vle kado a lap genyen m byen di se moun ki vle a paske se nou pral konn kiyès ki vle a kiyès ki pa vle donk si w pa gen kado pou desanm nan pa mete chay la sou do m please pa met chay la sou do m paske se ou menm kap konnen si w pral pran kado a ak si w pa pral pran kado a jan m pral esplike nou kijan giveaway lan ap fèt Euh li pa yon bagay ki difisil, se yon bagay ki trè senp, trè trè senp ok, se yon bagay ki trè senp donk se nou menm ki pou konnen si nap genyen ak si nou pap genyen. Anvan m esplike nou kijan sa ye, tout moun tout kote ka patisipe nan challenge lan, tout moun tout kote ka patisipe nan giveaway lan. Ou te mèt te Ayiti, ou te mèt se te Sendomeng, te Etazini, ou te mèt te Kanada, Peu enpòt peyi a Turquie, peu enp kore ret, peu enpòt peyi ke ou ye an ou kapab patisipe nan giveaway lan ok nenpòt kote ou ye an. Dezyèm bagay lan lap kòmanse premye novanm lap fini 31 desanm Giveaway lan ap kòmanse premye novanm lap fini 31 desanm A note ke lap kòmanse premye novanm a minui pou mwen Lap fini 31 desanm a minwi pou mwen ankò. Mwen mwen ak mwen fè aksan sou pou mwen an paske mwen mete aksan sou pou mwen an paske mwen pa gen menm lè avèk anpil lòt peyi. Nou konnen nan moman lè l minwi pou mwen, li onzè di maten Ayiti. Donk lap kòmanse premye novanm a minwi pou mwen e lap fini lap fini 31 desanm a minwi pou mwen ankò guys. E m pral esplike nou se yon bagay ki trè senp, m pral esplike nou kisa nap fè. Moun kap patisipe nan challenge lan sipoze Abòne avèk chanèl mwen an e peze klòch notifikasyon an pou lè nan kap patisipe a ap Abòne avèk chanèl la epi lap peze klòch notifikasyon an se premye bagay moun kap patisipe a ap fè dezyèm bagay la Moun nan genyen pou l pataje videyo sa a, li genyen pou l pataje videyo an avèk lòt moun. M pa konnen konbyen moun li pral pataje l avèk. Donk, paske se sa ki pral, ki pral met, se sa ki pral di kiyès ki genyen ak kiyès ki pa genyen. M pa konnen pou l ap bay pri, bay konbyen moun li pral voye videyo a. Moun sa a, l ap voye videyo an bay valè moun li vle, epi moun nan, moun li voye an, premye bagay l ap gen pou l fè, l ap gen pou l abòne avèk chanèl la, epi l ap genyen pou l peze klòch notifikasyon an. Dezyèm bagay moun sa ap gen pou l fè, moun nan ap gen pou l kòmante anba videyo m ap pale a, nou tande byen guys, anba videyo m ap pale a menm, paske si nou fè l anba lòt videyo, m pral twouble, m pral twouble. Fè l anba videyo m ap pale a, moun sa ap ekri non moun ki voye l abòne an anba nan kòmantè lan anba videyo sa m ap pale a la. Twazyèm bagay moun nan, se sa, anfèt se sa moun nan gen pou l fè. Premye bagay moun nan gen pou l fè l ap abòne, dezyèmman l ap peze klòch notifikasyon an, twazyèmman l ap ekri non moun ki voye l la anba anba videyo sa, nan kòmantè lan anba videyo sa m ap pale a la. Se sèlman sa moun nan genyen pou l fè. Nou wè, se senp guys. Se senp! Dezyèm pwen nan sa m ap di an, si Konpet si challenge lan gen selman 2 moun eske nou konprann si challenge lan gen selman 2 moun ki patisipe paske ap gen selman 2 ganyan si se sel si dan dan le ka ke se selman 2 moun ki patisipe 2 moun sa yo ka toujou genyen 2 moun sa yo ap toujou genyen men fok yo chak omwen fok yo chak omwen non yo ekri 20 fwa nan komantè lan. Eske nou konprann guys? De moun sa yo ka toujou genyen men fòk yo chak yo gen omwen 20 moun yo bay ki nan kòmantè lan. Non yo ekri 20 fwa nan kòmantè lan. Sa se si se sèlman 2 moun ki patisipe. Jan m di nou an, premye bagay moun nan ap gen pou l fè, moun k ap patisipe ap abòne ak chanèl la, l ap peze klòch notifikasyon an. Dezyèm bagay la, moun li voye a, moun nan ap abòne ak chanèl la, l ap peze klòch notifikasyon an. Twazyèm bagay lan, moun li voye an ap ekri non l nan kòmantè lan. Nan kòmantè anba videyo m ap pale a pou l di men moun ki voye l la. Ok. Se sa sèlman challenge lan ye. L ap kòmanse premye novanm a minui pou mwen, l ap fini 31 desanm a minui pou mwen ankò. Depi nou wè videyo sa a, konnen li gentan premye novanm pou mwen. Paske lè li premye novanm pou mwen, l ap, li p ap nan novanm pou nou. Li p ap, li p ap, li p ap nan novanm pou nou ankò. Li p ap nan. An fèt, li pa, li pap gen, nou poko ap antre nan novanm lan. Donk depi nou wè m poste videyo sa, li, li gentan premye novanm mwen minui paske map poste li egzakteman premye novanm a minui guys. M panse nou konprann sa m di an trè byen. Èske nou konprann guys? Kounya m pral antre nan moman kado yo. Èske nou bezwen konn sa kado yo ye? Map gen la kite l kòm sipriz. M pap di kisa kado yo ye. Map kite l kòm sipriz pito, m pap di l. Eske m mèt di l? Ok, m pap kite l kòm sipriz guys. M pral di kisa kado yo ye. Jan m di nou an, ap genyen 2 ganyan. Men, m ap bay 5 moun, m ap bay 5 premye non moun yo. Kijan m pral defini ganyan yo? Ganyan yo se parapò avèk konbyen moun yo bay. Lè m di konbyen moun yo bay lan, 2 moun ki bay 2 premye moun ki bay plis moun yo se yo menm ki genyen 2 premye moun non yo ekri plis nan kòmantè lan se yo 2 ki genyen èske nou konprann sa m di an 2 premye moun yo non yo ekri plis nan kòmantè lan se yo menm ki genyen men lè 31 desanm minui rive pou mwen m ap fè yon videyo pou m bay non 5 premye moun yo. M ap di men konbyen moun, men moun ki genyen yo, men se non 5 premye moun yo m ap site. M ap bay tout moun love la, m ap pase m gen love nan kè m pou nou timoun. M pa ka pa ba nou love la. M ap di nou, m ap tou di nou mèsi depi kounya. Ok. M ap bay 5 premye non moun yo ki genyen yo, 5 premye non moun ki gen, ki non yo ekri plis nan kòmantè yo, m ap bay, m ap site non yo nan videyo an. Men se 2 premye, se 2 premye moun yo ki genyen. 2 moun ki bay plis moun yo. Timoun, Dezole, m pa ka bay tout moun kado. Franchman guys, m pa ka bay tout moun kado. E sa k fè, franchman, m dezole guys. M pa ka bay tout moun kado. M chwazi sèlman 2 moun pou m bay kado. 2 premye moun yo ap jwenn kado, epi m ap men m ap site 5 non moun nan kòmantè yo. Ok? M ap site non 5 non moun nan videyo ke m ap fè a, e pa nan kòmantè yo. Nan video ke map fè a map site 5 premye non moun ki ekri plis yo. Mwen ba nou 2 mwa guys, nou gen 2 mwa poun pran kado pou fen fen ane a. M pa ka di kado desanm paske 31 desanm lap ye. Donk se kado pou ane a. Nou gen 2 mwa poun prepare nou pou fen dane nou ka bèl. Ok. De, lè mwen fin site non 5 moun sa yo, 2 premye moun yo ap ekri non yo nan kòmantè lan. Y ap ekri non yo genyen sou rezo yo nan kòmantè lan. Swa se non TikTok yo, swa non TikTok yo, swa non Facebook yo, swa non Instagram yo, jis pou m ka kominike avèk yo. M pa pral di met nimewo pou WhatsApp paske m pa ap janm ka di mete nimewo yo anba, anba, anba, anba videyo an, piblik. But, men yo kapab e jis ekri non yo genyen sou rezo yo epi mwen menm m ap kontakte yo sou re. Yo ka ekri m tou m ap toujou reponn, men m, se mwen k ap kontakte yo sou rezo pou m ka voye kòb lan pou yo. Ok? Tout moun ka patisipe, pe enpòt kote ou ye an ou kapab patisipe nan challenge lan. Ok. Jan m esplike nou an m panse ke nou konprann trè byen. Eske nou konprann guys? M panse m esplike byen pou nou konprann sa m di nou an. M poko janm bay kado yo non. M poko janm di sa sa kap genyen non. Pou kado yo, jan m di a se sèlman 2 moun kap genyen. Premye moun nan ap genyen 200 dola. Dezyèm moun nan ap genyen 100 dola. Ok. Premye moun k ap genyen an ap genyen 200 dola, dezyèm moun nan ap genyen 100 dola. Donk, premye moun ki non l ekri plis nan kòmantè lan, l ap genyen kòm kado 200 dola. Dezyèm moun nan ap genyen kòm kado 100 dola. Ok guys, m panse ke nou konprann sa m di an. M panse ke nou metrize sa m di an tou. E m panse ke anpil nan nou, nou pral patisipe nan challenge lan paske si nou pa jwenn kado sa se pa mwen menm, m pap janm ka bay tout santèn moun yo kado. Donk si nou menm nou pa jwenn kado m pa ka di, m pa ka di e mwen menm franchman, se pa mwen menm ki fè sa guys. Ok. Si nou pa jwenn kado se pa mwen menm franchman, se pa mwen menm. Ok. So, m panse ke nou konprann sa m di an. Kè m kontan anpil pou premye santèn abòne yo. M gen 1 mwa depi m kòmanse Epi kèm kontan anpil pou premye santèn abòne ke sa kem genyen yo ok m gwen renmen nou guys m renmen nou anpil m renmen nou e se sèl fason m te ka m ka esprime l m pa wè kijan ankò pou m ta esprime lanmou m pou nou donk m pap janm ka bay tout santèn moun yo kado nou menm nou sipòte m anpil depi m lage yon video please di mèt di m nan kòmantè yo èske nou regrèt guys èske nou regrèt Please dim nan kòmantè yo eske nou regrèt deske nou te abòne janm te pwomèt nou ke nou pap regrèt em garanti nou sa m de garanti nou ke nou pap regrèt eske nou regrèt ke n abòne avèk chanèl lan guys dim sa nan kòmantè yo please ok paske map kontinye di tout moun nou pap regrèt nou mèt vin abòne nou pap regrèt paske moun ki chak lèm lage yon video ki pwal gade l yo ki toujou al gade l yo eske nou regrèt guys ke nou al gade video yo dim nan kòmantè lan please eske nou regrèt. Ok paske m konnen ke nou pa regrèt nou banm love la e mwen menm tou map ba nou love lan guys ok sa se kado pou fen dane kado desanm paske mwen menm desanm se yon mwa kem renmen anpil se mwa kem kontan se mwa pataj se mwa kado se mwa bagay sa m ta di ankò pou mwa menm si m gen pwoblèm depi desanm rive kèm kontan paske se mwa preferem li ye ok guys donk M panse ke nou konprann tout sa tout sa m di yo, m pral reprann li briyèvman. Premye bagay moun k ap patisipe a fè l ap abòne ak chanèl la epi l ap peze klòch notifikasyon an. Dezyèm bagay nan l ap pataje videyo a avèk yon nonb de moun, m pa konn konbyen moun li pral pataje l avè, epi l ap di moun yo ekri non l nan lè pou yo abòne pou yo pou yo abòne pou yo. Pou yo abòne ak chanèl la, pou yo peze klòch notifikasyon an, epi pou yo mete ekri non moun non yo nan kòmantè lan. Moun sa ap ekri non moun ki voye l la nan kòmantè lan. Twazyèm bagay lan, se mwen menm ki pral bay rezilta. Si se 2 moun ki patisipe, toulède gen pou yo bay omwen 20 moun. E nan twazyèm dènye bagay lan, Se mwen menm ki pral bay rezilta nan dènye videyo a. Li kòmanse premye novanm a minwi, l ap fini 31 desanm a minwi pou mwen menm, pou Kore. Ok? M panse ke nou konprann sa m di an e m panse ke se la videyo an fini. M ap m pa konn ki jan pou m di nou mèsi, m pa konn ki jan pou m di nou mèsi ankò. Mèsi, mèsi, mèsi. Premye santèn moun yo, m pa konn ki jan pou m redi nou mèsi ankò. Avèk nou tout ki abòne avèk chanèl la. Epi ou menm ki poko fè l, ou mèt al fè l kounya Kounya, kounya, kounya, kounya kèm kontan! Kounya e kounya la menm ou pap regrèt e m garanti nou sa nou pap regrèt. M panse ke videyo sa nou konprann li trè byen e si gon bagay nou pa konprann tou nou mèt di li nan kòmantè lan epi mwen menm m ap reponn nou, m ap esplike nou sa nou pa konprann nan ok. Donk. Ou menm ki t abòne deja dim nan kòmantè lan èske ou regrèt dèske ou abòne èske lè videyo yo lage ou pa kouri al gade yo ok èske videyo yo pa enterese w ok antouka map di mèsi ankò a nou tout ki abòne e ou menm ki poko fèl ou menm menm ki poko fèl la ou mèt al fèl kounya kounya e kounya la menm nou pap regrèt em garanti nou sa guys nou pap regrèt nap rewè byento nan yon lòt videyo.